Nan video jodi a nou vin prezante w 10 restoran 10 restoran ki diferan pami sa w konn wè yo. Avan nou kòmanse video a bay video a yon like e abòne peze ti kòch la pou w ka fè pati kominote a e pou w ka jwenn tout video nou lage yo. Nimewo 1, Itaha, Restoran sa sitiye nan peyi Maldiv. Yo te konstwi l nan ane 2005. Se yon restoran ki konstwi anba lanmè a. Li se yon restoran ki pi bèl nan mond la. Restoran sa a kouvè ak anpil vit. Lè ou anndan restoran sa a, ou ka ap manje epi w ap gade pwason k ap pase anba dlo a. E li se youn nan restoran ki pi chè nan mond la. Nimewo 2, Hit in the Sky. Restoran sa diferan de tout lòt yo. Li sitiye Las Vegas nan peyi Ozetazini. Lè ou al manje nan restoran sa, yo mete ou chita sou yon chèz e aprè yo leve ou anlè ak chèz la. Chèz sa a rete anlè a nèt. Chèz sa a rete anlè a ak yon otè ki evalye 45 mèt. Lè moun yo chita anlè a, yo atache yo ak yon kòd sekirite pou yo pa tonbe anba. Restoran sa gen plis pase 9 an depi l fèt, e poko gen ankenn aksidan ki rive pyès moun. Nimewo 3, Ka Fe Y Can. Restoran sa sitiye nan yon vil nan peyi Vyetnam ke yo rele Ho Chep Mi. Li se yon restoran ki gen 3 etaj ladan. Premye etaj la fèt menm jan ak tout restoran w konn ap wè yo. Men twazyèm etaj la diferan de lòt yo, e li atire atansyon anpil moun fason ke li fèt la. Pandan ke moun yo ap manje nan restoran sa a, de pye yo inonde ak dlo. E dlo sa a plen ti pwason k ap naje ladan l. Se yon restoran ki atire anpil moun, e moun yo renmen lè y ap manje nan restoran sa a pye atè a epi pwason ap pase bò pye yo. Nimewo 4, Centre de Prison Restoran sa a sitiye nan peyi End, e se yon restoran ki vrèman trè biza. Lè ou al manje nan restauran sa, gen yon fason trè biza ke yo sèvi ou manje. Lè wap antre nan restauran sa, yon polisye mennen ou al manje sou tab la epi li minote ou nan minòt. E apre sa, lal dèyè meni an pou chwazi manje ke ou vle a. E kote ke yo mete ou manje a, li tankou yon prizon. Nimewo 5, Dee Rock Restoran sa sitiye sou il nan peyi End. Se yon restoran ki enpresyone anpil moun. Li enpresyone anpil moun pou kote ke li sitiye a e fason pou ale ladann. Pou ale nan restoran sa, swa ou mache pou rive ladann oubyen ou naje. Nimewo 6, Vètigo Si w se yon moun ki renmen gen tèt vire, restoran sa pa yon kote pou w al manje oubyen vizite. Li sitiye nan peyi ki yo rele Bangkok. Restoran sa sitiye nan yon dwa ki vrèman trè wo. Restoran sa gen yon vi ki vrèman trè enkwayab. E restoran sa prèske pi wo paske tout bilding ki bò kote l. E lè w ap manje nan restoran sa, ou ka wè machin k ap pase pa anba. E li se yon dwa anpil moun renmen vizite. Nimewo 7, Youn e Soun Spa Nan istwa sa, pandan w ap manje ou ka ap benyen, men se pa nan dlo, men pito nan diven ansanm avèk te. Ou ka chwazi benyen nan yon pisin ki gen diven sèlman, oubyen nan yon pisin ki gen te sèlman. E pandan w ap benyen nan pisin nan, li entèdi pou w bwè nan diven an oubyen te a, paske plizyè moun ap benyen ansanm nan pisin nan. Ou pa ka bwè dlo kò yo. Yon rezon ki fè moun yo benyen nan pisin sa, se paske yo bezwen ret an sante. Lè yo benyen nan pisin ki gen diven oubyen te a, li ede yo goumen kont vyeyès. Li fè yo pa granmoun rapid. Nimewo 8, Maton. Restoran sa sitiye nan peyi Taywann. Lè w ap manje nan restoran sa, ou pa chita sou yon chèz nòmal. men pito sou yon twalèt ke yo chita. Twalèt sa yo fèt tankou yon chèz. E nan restoran sa, fason stil moun yo fè manje a, li diferan pami tout lòt yo. Prèske tout pla ke yo prepare yo gen yon fòm ki vrèman trè biza. E lè y'ap sèvi w manje nan restoran sa, yo ba w nan yon kabare ki gen yon fòm ki vrèman trè etranj. Nimewo 9, La Bas Sen Wadèfòl. Si w se yon moun ki renmen dlo, restoran sa se yon dwa ki pafè pou ou. Restoran sa sitiye nan peyi Filipin. Restoran sa sitiye bò yon kaskad. Pandan w ap manje, dlo w ap koule anba pye w. Se yon andwa ki atire anpil touris nan mond lan pou fason ke li fèt. Pandan moun yo ap manje nan restoran an, yo ka benyen nan dlo a si yo vle. Nimewo 10, Heart Attack World Restoran sa sitiye an Las Vegas nan peyi Etazini. Nou ap antre nan restoran sa, se yon bagay ki vrèman amizan. Yo akeyi w kòm si se yon lopital w ap antre. Moun k ap sèvi w nan restoran sa abiye tankou yo se enfimyè. E yo abiye kliyan yo tankou yon moun ki malad. Manje ki ofè nan restoran sa a diferan de tout lòt restoran yo. E nou rive nan fen videyo jodi a. N ap di w mèsi paske w te gade l. E kounye a n ap tann ou nan espas kòmantè a pou w di nou ki restoran ou twouve ki pi entonan. E kiyès pami yo ou ta renmen vizite. Abòne, pataje videyo a pou w ka fè plis moun wè l.